Vwala yon jenòm ki chita sou yon bout mi depi m maten ak yon swaf dlo. Li wè yon sitwayen k ap pase, li frape l pou l mande l yon dola. Sitwayen an pa menm tande sa l ap di a, li ba l yon baskòlèt. Li lage jenòm nan atè. Li distrè nan telefòn li. Li pa menm gad jenòm nan ki atè a. Jenòm nan ki leve. Li siye kò l. L ap gade sitwayen l souke tèt li. Se lavi. Lavi pa fini. Li retounen nan plas li ankò avèk yon dekourajman. San oken bi, sitwayen an ap mache ak telefòn li, li distrè. Sa l fè a, l fyè de li. Li pa menm gad dèyè, sèlman li distrè nan telefòn li. Sa l fè a se kòmsi ryen netè. Vwala, l ap mache, li distrè, l ap viv, li pa panse a. Malere. Yo n ap gade jan l distrè nan telefòn li. Wala l rive kot yon poubèl. Te gen yon chachè dlo nan pòch li. Li voye l nan poubèl la. Te tou gen yon jenòm atè a. Jenòm nan kanpe l. Li mande l yon dola. Li di, Èske se pwen nou pran? Li fèk sot kontre avèk yon ti vakabon. ki mande l yon dola, ou vin mande l yon dola tou. Eske se pwen nou pran? N ap gade ki jan l ap pale avèk jenòm nan ki atè a. Li pa okipe l. Jenòm nan vire gade l. Li pa okipe l, li distrè nan telefòn. L ap mache. Men, li gen yon zanmi l, li te prete yon kòb nan men l. Li pral kontre ansanm avè l. E, n ap gade jenòm nan ki bese nan poubèl la. Bon vre li panse se yon chachè bonbon epoutan e nap gad sitwayen an kap mache li pral kot zanmi an e poul pot kòb la ale men misye pa panse ak lavi sèlman lap viv telefòn li se zanmil li pa bezwen zanmi ankò nap gade. Men, domaj, misye pa panse ak lavi. E, vwala li rive kot zanmi an. Nou wè, salitasyon, zanmi an menm, li tou move, tou atrap li depi anlè, k ap mande l kòb la. E, n ap gade misye, l ap bay pawòl, e zanmi an menm ki fache, se kòb li l bezwen. Li pa bezwen tande pawòl, n ap gade kijan zanmi an ap pale. Bal kob li bal kob li e nap gade misye nan foure men nan poch li poul bay zanmi an kob la wi ap chèche ta fè yon premye poch li pa jwenn kob la e lap foure men nan dezyèm poch la e li pa jwenn kob la li etone li sezi e la lap fè vizyon Pandan l t ap jete chachèt dlo a, li gen lè tou jete lajan avè l. Wè, nan lavi gen revè, li pa t panse a sa. Te distrè nan telefòn, li pa t menm atann. Zanmi an mande, Ki kaka sa w ap di m la a? Ban m kòb la! Se kòb la m ap tann nan men w. Li di zanmi an talè. Talè l ap panse. Pou l wè e li di zanmi an l ap vini. L ap kouri al dèyè kòb la pou li. N ap gade ki jan l ap kouri. Misye panse lavi a pa t ap gen revè ladan l. Wi, n ap gade ki jan l ap maltrete tèt li kounye a. L ap kouri, li pral dèyè kòb la. Wi, li rive kote l te jete kòb la. L ap chèche nan poubèl. Li pa t janm atann yon sitwayen t ap fouye men l nan poubèl jounen jodi a. Li pa t atann a sa. N ap gade. Kijan li fou lap chèche wi vwala men jenom nan li tap meprize a ti nonm ki te mandel dola a li te di eske se pou gongonn ou ye Annie li etone li pat janm panse se yon moun konsa jenom nan te ye an gade kijan lap gadel li sezi ti nonm nan di wi se sa ou te jetel m tap chachew m pat jwenn ou gade lap gade lap bay akolad kounya gade se sa. Se sa nou pa panse nan lavi. Demen si Dye vle, se konsa nou ka ye. Men, pran sa kòm egzanp. Gade, Rayèt la ap rejwi kounye a. Li pral pran kòb Dagaj Zanmi. Sara pran sa kòm leson. Pa janm meprize moun nan lavi.